Ansyen senatè Guy Philippe ki kontinye ap fè yo pale deli nan tout peyi Dayiti se pa sèlman nan peyi a men Tour nan entènasyonal la, ansyen senatè Guy Philippe ki te pale nan voa Kreyòl, ebyen la kote ansyen senatè a li menm ki kontinye ap etidye teritwa lèdmi an. Ansyen senatè Guy Philippe ki gen yon map jeyografik nan men l kote l ap etidye e batay la estrateji. Ansyen. Senatè Guy Philippe ap mennen an, li pap mennen pou yon sèl jou e nou konnen nan lane 2004 se konsa ansyen senatè Guy Philippe te fè l kote li te genyen yon map ansyen prezidan Jean Bertrand Aristide te nan men l kote yo t ap etidye estrateji kòman pou yo te kapab ateri sou ansyen prezidan Jean Bertrand Aristide. Jodi a se menm jan ansyen senatè Guy Philippe kontinye ap fè l, se etidye teritwa lèdmi an jiskaske pou yo kapab rive sou Ariel Henry ki refize remèt demisyon l. Ansyen senatè Guy Philippe pale. E jou ki te 7 fevriye a, poukisa li pat mete Ariel Henry atè? Nan yon batay, genyen ekstrateji. Men batay ansyen senatè Guy Philippe ap mennen an, se yon ekstrateji lap etidye teritwa lèdmi an jan n te fè l pou Jean Bertrand Aristide. Se kòmsi Guy Philippe kapab di Ariel Henry, ou mèt pran plezi w, nou menm n ap rive sou ou. Ansyen senatè a ki motive l pou l mennen yon batay pou yon nouvo peyi Dayiti. Ou wè revolisyon Guy Philippe ap pale a, sa pi rèd pase tire kout zam. E aswè a pèp ayisyen, mwen vle ou mete ou nan yon dimansyon pou w konprann batay la. Paske, se premye pa ki pi difisil la. E nèg yo konprann jwèt k ap jwe a, se sa k fè yo vle detounen atansyon nou. E premye pa sa a, depi l fin fèt, ou mèt kwè m, pa gen pyès moun k ap ka kanpe devan nou. E m pral esplike ou dosye a nan bon ti mamit aswè a. Genyen majistra Pòtoprens lan ki pase move moman anba bouch Guerline, wi, pòtpawòl lari a. Ebyen li dedouble sou majistra a paske l di, Majistra, m pa konprann. Gade jan w gen foug, gade jan w gen enèji pou òganize kanaval. Men m pa janm wè w nan lari konsa non, lè pèp la ap rele anmwey ensekirite. Pou jan Pòtoprens gen fatra. Men moun fou sezi aksyon sa a. Kanaval k ap dewoule Okap. Malgre anpil pati nan vil la sal tankou peny ti dan, sitwayen yo, mes chers compatriotes, m sezi. On grenn nan yo pa soti vin danse nan kanaval. Men lè w ap gade nan lari a, se sèl moun ki met rad sou yo pou defile ou wè, men pyès kretyen vivan pa fèt pa. Hum! Rale chèz ou chita konfòtableman, Fouco zanmi enfo pa ou rantre lakay ou se yon plezi. aprè midi a mwen pral pale gro dosye. Bonjour bonswa tout moun kouman nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske ou fèn konfyans pou nou enfòmew e mèsi pou fidelitew ak pasyans ou mèsi paske ou like mèsi paske ou abòne mèsi paske ou pataje video a sa fè nou plezi anpil ankò yon lòt fwa sou fèk tonbe sou chanèl paw la Track 509 tout ayisyen konekte pa ezite aktive klòch notifikasyon nan metel sou tout pou pa rate okenn videyo zanmi paw fouco. Zanmiw Fouco ki rantre lakay ou pou yon lòt edisyon spesyal e mes chers compatriotes aprè midi a la m pral mande nou chak yon sèvis. Ou menm ki anba live la kap koutem mesaj sa ou pa sipoze kenbel pou kont ou ou sipoze patajel ansanm avek chak grenn ayisyen pou konprann menm jan nou toujou dil dosye revolisyon kap pale ya li pa gen pou wè ansanm avek yon grenn moun men se tout sitwayen ki sipoze mete men ansanm pou chanje sitiyasyon piske moun ki anfas nou yo Yo pa plis pase nou, men yo mete ansanm pou yo dechèpiye nou. Donk moman rive nou menm pou nou rasanble fòs nou medam matmwazèl e mesye pou n koresponn ansanm ak yo. Anpil moun tap rete tann Guy Philippe ki ta pral tire kout bal apre 7 fevriye, Ariel Henry pa kite tèt peyi a. Pou jan popilasyon an te pran lari, nan jou ki te 6 jiyè, e se nan menm moman sa a Guy Philippe te parèt nan Petyonvil sou plas Bwaye ansanm avèk plas Sen Pyè, li t ap salye sitwayen yo. Medam, matmwazèl e mesye, nan videyo sa a gon bagay pou konprann, m pral fè ou gade l, paske aprè midi a n ap dekòtike pou ou yon fason pou w kapab byen rive konprann. Ki travay Guy Philippe vle fè nan peyi Dayiti? Mete w nan dimansyon. Se Guy Philippe k ap mache salye chofè moto m dan komin Petyonvil pèp ayisyen. Yes! Ebyen se aprè videyo sa yo kretyen vivan pral soti tout kote, Petyonvil pral bloke konplètman Paske sitwayen yo ta pral chèche Guy Philippe. Yo pa wè l. Men chè konpatriyòt, tande byen sa m pral eksplike ou la la. Anpil Ayisyen depi w site non Guy Philippe, yo wè yon sèl bagay. Yo wè kout zam. Depi w di Guy Philippe, Yo wè kout zam. E jiska prezan moman map pale ansanm avèk ou la a. Anpil nan nou se sa nap tann. Nap tann pou gen kout zam ki mare. Dèyè yon seri de moun kap toupizi peyi a. E se vre yo merite katouch nan mouda yo pèp ayisyen. Pa gen dout nan sa. Men medam matmwazèl se mesye li enpòtan pou konprann. Popilasyon sa a, avan w ta chwazi pran zam, pou w ta di gon seri de moun, ou pral dechouke yo k ap fè peyi a mal, gon travay ou sipoze fè. Pa bliye, si Prezidan Jovenel Moïse asasinen nan kondisyon sa a, anndan lakay li yo masakre l, etandiske gon pakèt travay li t ap fè nan peyi a, pèp sa a gen 30 mwa ansanm avèk Ariel Henry la, 3 bidjè pase l pa regle anyen, yo pa leve yo menm kont li. Male ansanm avèk ou menm ki vin tire kout bal sou gouvènman sa a. Epi ou pa mete popilasyon an nan nivo pou l konprann ki sa w vle fè dabò. Paske pandan w ap tire kout bal ansanm avèk moun ki nan gouvènman, yo konnen yo ilegal, yo konnen yo vòlè, yo konnen son sistèm y ap pwoteje, y ap ba w kout bal tou. Ou ka tonbe. E lè w tonbe, pou moun swadizan ou t ap batay yo, yo pral di, m te wè sa pou ou. Apre kèk mwa, ki sa ki pral pase? Ebyen, w ap sezi wè, yo fè ti chante pou ou, Gigi, nou p ap janm bliye w. Menm jan yo di Jojo, nou p ap janm bliye w. Men pandan y ap di Jojo nou p ap janm bliye w, Wout ki tap fèt, pa fin fèt. Lekòl ki tap konstwi, pa fin konstwi. Lopital ki tap fèt, li pa ka inogire. E non sèlman sa tou, pil santral elektrik ki enstale anba raje, sa k mande senkonize, sa k te gentan bon pou inogire pou popilasyon an jwenn sèvis, tout pèp la la, l ap gade kriminèl yo nan je yan, yo pa fè anyen kont yo. Twa bidjè pase yo ap gagote lajan, popilasyon an la, l ap gade. Batay pou pèp sa li mande fò pouse pèp la, fò pike mounda l, fò chèche epeng ti tèt 24 sou 24, fò nan zòrèy li tout la sent jounen pou fè l konprann nan ki sitiyasyon l ap viv. Si w leve pou kont ou, w al fon batay pou kont ou, w tonbe! Demen maten pa panse yo menm yo pral vanje. Pa panse demen yo pral di grenadye alaso sa k tonbe n ap vanje yo. Pa panse sa, yo pral di sa tonbe, zafè a yo epi kite mele bounda m, yo ap kontinye viv ansanm avèk tout kriminèl yo. Mes chers compatriotes, m vle ou konprann pati sa. Medam, madmwazèl e mesye, tande byen, raple ou nan lane 2004, te gon sistèm ki te batay. Lè m pale de sistèm, jiska prezan jounen jodi a, se moun sa yo k ap peze kou peyi Dayiti. E lè m di sistèm, gen moun ki pou finanse, gen moun nan dwazimen, yo gen lapolis, yo gen sosyete sivil nan men yo, yo konn kòman pou yo di pèp la rele viv, yo konn kòman pou yo di pèp rele aba. Yo kontwole tout bagay. E se sistèm sa ki kenbe peyi a nan sitiyasyon difisil ke li ye a. Ebyen sistèm sa mè chè konpatriyòt, li te kanpe, li mennen yon batay, yon sistèm revolisyon ki te monte nan lane 2004, e map klè ansanm avè ou Guy Philippe te fè pati de sistèm si la, anpil kout bal pral mare. Aristide tonbe. Men nap klè, 2004, pa 2024. Paske lè wap konprann deklarasyon Guy Philippe yo, misye grandi. E pa grandi André Michel la non. Men m pral eksplike w poukisa m fè deklarasyon sa a. Medam, matmwazèl e mesye. Guy Philippe pa sispann repete pandan dènye jou sa yo la, Revolisyon pasifik, revolisyon pasifik. Kite m fè w tande kòman l t ap pale ansanm avèk Valerio, se ekstrèmeman enpòtan.
Pwochen etap la li kòmanse deja, nou menm nou n ap pale antre nou e moun ki nan e k ap pran desizyon e pou bagay revolisyon an jòdi a e revolisyon p ap kanpe, revolisyon ap kontinye. Ayiti pa gon pwoblèm eleksyon sèlman, l gon pwoblèm baz, strikti leta a k pa bon. Fòk nou chanje strikti leta a. E sa s on revolisyon. Mwen menm m ap voye yon mesaj klè bay sektè entènasyonal la k ap pwoteje dezòd k ap fèt la, sektè entènasyonal la ki finanse e pwoteje asasina ajan Bessap yo. Wi, yo ladan l. Wi, ke yo pa vin fè ipokrizi, ipokrit pou ap pretann se demokrat yo ye. Tout moun konnen, tout moun wè, tout moun konprann. Entansyon yo se te asasinen m paske yo te gen tout enfòmasyon ke m te nan machin sa a. Men erezman, Bondye epanye lavi m. Malerezman, nou pèdi yon pakèt nèg, pakèt moun enpòtan, pakèt moun serye k te renmen Ayiti. N ap di yo, moun k ap eseye pa tou lè mwayen pou yo anpeche yon revolisyon pasifik fèt nan yon peyi, se yo menm k ap responsab ke yon revolisyon vyolant vin fèt. Bon!
Humm! Ou sot tande l nan bouch Guy Philippe. Moun ki anpeche revolisyon pasifik la fèt, se yo menm k ap deklanche revolisyon vyolan an. Pèp Ayisyen, nan premye videyo m sot fè ou gade a, Videyo sa se kote Guy Philippe ansanm avèk yon linèt nan kou li, li gon telefòn nan men l, epi l ap mache salye sitwayen nan Petyonvil. Men, w ap dakò ansanm avè m se ke militè pa gen konpòtman sa. Kote militè gentan poul nan mache salye jèn gason, di kòman nou ye, kòman sitiyasyon an ye, poul ap mache pale avèk yo, bay akolad, di woy, frè pam kòman w ye, non, la a pèp ayisyen, fòk nou konprann, gen Guy Philippe militè, gen Guy Philippe politisyen. Epi pou wal debouche sou Guy Philippe militè a. Premyeman fò w pran Guy Philippe politisyen. E m pral eksplike w poukisa m fè deklarasyon sa a. Paske militè a pa nan tout dyalòg sa ansanm avè w. Li rive yon kote, sa l gen pou l fè a l ap fè l. E anpil nan nou konn ki batay Guy Philippe te fè deja. Se nèg lè l ap parèt yon kote l di w deplase avan menm li fèmen bouch li, si w pa gen tan deplase men w ka efase. Nou tout konn sa. Nou pi gran pase m, nou viv moman yo. Men, frè se sè byeneme, Jan Guy Philippe ap mache san zam antanke militè, m pa wè zam sou li, m pa konnen si anba mayo l oubyen anba kanson l genyen, m pa konnen. Men, jan n ap gade l, jan l ap mache l pa gen zam sou li, m pa wè l. Si gen anba kanson l, m pa konnen. Men mwen menm lè m ap gade, tout kote l pase l fè diskou m pa wè l gen zam. Ò nou konnen kòman militè fonksyone. Li pa gen zam. Ou wè revolisyon Guy Philippe ap pale a, sa pi rèd pase tire kout zam. Jodia nan peyi Dayiti se yon sèl bagay tout moun ap rele anmweyy, se yon sèl bagay ensekirite, se yon sèl bagay Ariel Henry, se yon sèl bagay se san kap koule nan peyi Dayiti jodia la nan ekstrateji ansyen senatè Guy Philippe ap mennen an e nou kapab wè nèg yo Yo travay an teknoloji nan peyi dayiti kounya sak te pase dèzane e ansyen senatè Guy Philippe ki konn batay e kap mennen batay sa se yon ansyen militè yon ansyen polisye ki pran fòmasyon ozetazini ki pran fòmasyon nan peyi kolonbi e Nan Meksik tou, kote li menm li byen fòme ak ekip li e pou mache pran Ariel Henry. Guy Philippe konn ap mennen yon batay jodi a men Guy Philippe plis chita, li plis baze l nan motive pèp la pou pran lari a, nan motive pèp la pou leve kanpe pou kapab derasine gang kriminèl sa yo nan peyi dayiti jodi a la e li pa ta p bon pou Ariel Henry kontinye rete nan tèt peyi sa jodi a la li pa p bon pou André Michel kontinye fè sa l ap fè nan tèt peyi a jounen jodi a li pa p bon pou nèg yo yo kontinye ap kenbe ap souse ap brè san Popilasyon ayisyèn nan pou peyi dayiti li kontinye nan menm katchou bonmbe sa li tonbe jounen jodi a jodi a bandi ki pran peyi a se bandi kap dirije tout nèg chita yap gade popilasyon ayisyèn nan san kap koule nan peyi sila ansyen senatè Guy Philippe kap mennen yon batay yo gen yon map nan men yo map jeyografik kote yap etidye Yap gade kòman yo kapab ateri sou Ariel Henry. Si yon moun ou te kapab poste e menm jan moun yo konn ap fè paryaj nou mèt te parye sou ansyen senatè Guy Philippe olye ke n al parye sou Ariel Henry. Mwen kapab di nou Guy Philippe, Ariel Henry ap remèt peyi a kanmenm paske nèg sa yo, yo pa la pou tout tan. Se jou yo yo vin fè. Kit yo fin fè jou pa yo a, yo menm yo prale. Ariel Henry ap fin remèt demisyon l, li gen yon sèl bagay ke li pral fè, li prale dirèkteman nan dcpj E se la yo pral trennen Ariel Henry devan lajistis pou l kapab reponn kesyon sou asasina ansyen prezidan Jovenel Moise. Men Ariel Henry kontinye ap benyen nan san prezidan an, nan san popilasyon ayisyèn nan, tout dan Ariel Henry se san ki nan men l. Jodi a la, se sa mèt ati mesye, kote popilasyon ayisyèn nan, sak pi mal la, yo kite Ariel Henry ap ba yo plezi, ap ba yo kanaval pou yo danse. Yo kite Ariel Henry ap ba yo kanaval, epi Ariel Henry li menm lap ri yo, lap gade yo. Jodi a la, poukisa yon majistra pat janm pare tèt li e se lè genyen kanaval lè sa yo pral moute yo pral fè anpil demagoji yo pral mete gwo son nan lari a e kote san pèp la kap benyen san pèp la kap koule jodi a la sa pa ka kontinye nan peyi dayiti konsa e se sa Nou kontan anpil dèske w te chwazi nou pou nou te kapab enfòme w e n ap di w abòne w ansanm ak chanèl sa pou si w potko fè sa abòne w pa bliye lè w fin abòne w toujou aktive ti klòch notifikasyon pou Youtube li menm li kapab avize w a chak grenn videyo nou poste e m kwè ke batay pou delivrans Ayiti a li p ap pou yon sèl jou menm jan ansanm avèk Fidel Castro. te fè yon revolisyon men yo te pran tan pou revolisyon sa te arive konkli ak siksè. E se menm jan nan peyi Dayiti 2004 sa te fèt li te pote fri menm revolisyon sa e ki te chavire Guy Philippe, eskize m, Guy Philippe te chavire Ariel Henry. Guy Philippe te chavire Jean Bertrand Aristide, menm Guy Philippe sa l ap motive l pou l kapab derasinen kriminèl sa yo nan tèt peyi a. Men batay Guy Philippe te fè an 2004 la, li te kanpe l te goumen avèk zam li, jodi a se pa avèk zam l ap goumen. Men l ap goumen ansanm avèk memwa, ansanm avèk entèlijans li. E jodi a la. Li pa ta bon lè Guy Philippe pran zam nèg yo ta pral di Guy Philippe li se yon gang ki vini pou li kraze peyi e yo pa wè Ariel Henry kap bwè san pèp la kap fè san pèp la koule ebyen se sa Ayiti li menm fòk li kapab e chanje nou kwè sa anpil nan peyi a e jodi a la fòk nou kapab gen yon nouvo Ayiti.